Bonjou, bonswa tout moun. Mèsi anpil paske w avèk nou sou Televizyon Nasyonal Dayiti nan lè sa. Son plezi pou nou rejwenn nou pou yon lòt nimewo Mizo Pwen. La, n ap pral gade kouman n kapab itilize teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon yo Pou n fè lajan. Se sa n pral wè maten avèk Emmanuel Duverseau k ap dirije Akademi Nimerik ki pral ede nou, nou menm k ap suiv, wè kouman n kapab atravè TIC yo fè lajan, fè biznis nou e sòti epeng nou de jwèt la. Duverseau Emmanuel, s on plezi pou n resevwa w maten an sou TNH. Bonjou Serge e nou salye tout telespektatè TNH. Se yon gran plezi pou nou pou nou la a maten an. an rezon pou nou kapab enfòme popilasyon an sou opòtinite ki egziste pou nou kapab genyen yon plan B, si nou ta di l konsa, men se les techniques pour apprendre à faire de l'argent sur internet. Ou pa p deranje si w fè yon prezante w, kiyès ki Emmanuel Duverseau? Byen, rapidman, Emmanuel Duverseau se antreprenè nimerik, teknològ, nou te gen chans fè yon etid an

ki se le nimerik ke nou pral gen chans pou nou devlope e nou komanse ede anpil moun konprann e opòtinite ki egziste dan la matyè. Misye di talè w ap dirije yon strikti de fòmasyon, akademi nimerik, se sa? Wi, nou gen akademi nimerik de la nouvèl teknoloji, se yon strikti ki Ankadre de jèn ou poukwa pa nenpòt pwofesyonèl ki ta vle konnen kòman yo kapab itilize entènèt a de fin lucrative. Se a di nou antre pwofondeman dan lekonomi nimerik ke nou pral kapab wè un peu sa ki antreprenerya nimerik. Nou gen lòt aktivite tou men nou fokis a 90 pou san sur lantreprenerya nimerik. Poukisa ou te deside lanse w nan domèn konsa? Bon, apa de faz ekonomik lan, men mwen vin rann mwen kont ke se yon opòtinite pou nou kreye lendepandans finansyè, nou rele li yon plan B, men tou genyen yon aspè ki trè trè trè teknik ladan l, e nou menm rele li enpòtasyon ekonomik. Paske lè nou ap gade an Ayiti, difikilte ki genyen pou yon moun ou jwenn yon anplwa, tandike genyen kòb k ap fèt sou entènèt ke nou ta kapab patisipe si tout fwa ke nou gen yon ti teknisite ladan l. Sa nou, lè nou di enpòtasyon ekonomik lan, se paske kòb ke w ap fè sou entènèt la, li pa depann de peyi w, li pa depann de gouvèneman w, li pa depann de zanmi w ke w gen an Ayiti, men li depann de tout yon globalite. Vous voyez, nou pral wè pi devan sètènman sa nou rele le marché de change, forex, le e-commerce et la cryptomonnaie aussi, se de choses ke lè ou konnen yo, ou gen teknisite pou fè yo, bon, ou se, ou vin devni yon sitwayen entènasyonal. Paske kèlkeswa kote ou ye, depi ou gen aksè a l'entènèt e enfòmasyon, Nou di ke ou kab travay pou tèt ou. Ann defini pou moun yo ki sa kon antrepriz nimerik Emmanuel Duverseau. Byen.
Lantreprenerya nimerik se senp se tout aktivite kreyatris de richès ki baze su entènèt e ki e itilize aparèy elektwonik e ki pran entènèt sètènman e ki pèmèt ke ou travay kòm zouti. Se An nou di, tout sa w ka fè sou entènèt la ki rapòte w lajan, nou rele l, li fè pati de antreprenerya nimerik. Genyen pli de 20 posibilite, 20 aspè ke w kapab itilize pou w fè lajan sou entènèt. Men, nou genyen kèlkezin ke nou fokis sou yo davantaj paske yo gen plis aksè, yo gen plis volatilite, yo plis rantab, yo gen plis e an nou di yo gen plis dirabilite tou sa, ki fè ke nou anseye yon seri de, an nou ta di, kèlke zin de sè zopòtinite la. Kouman yon moun ka vini yon antreprenè nimerik? Byen, devni yon antreprenè nimerik, se pa ditou konplike, gen moun kap panse ke se yon pakèt bagay ke li ye, e dè ke ou kapab genyen sa nou rele aksè a lenfòmasyon, Paske gen de moun ki sèlman pran entènèt, yo petèt te tande, jan nou pral tande m la, sou TNH, yo tande yon enfòmasyon epi yo di, kèt, sa entèresan wi, epi yo kòmanse chèche. Epi si y ap chèche aktivman, sa ka vin rann ke yo jwenn de fòmasyon, menm gratwit su lentènèt, ki pa genyen kantite de pratik ke n ap bay la, men se aprann yon teknisite pou ou kapab fè lajan sou entènèt. Dè ke ou metrize yon pati, pa egzanp, an nou di le e-commerce, pa egzanp, moun kap fè e-commerce, ke nou pral gen chans pou nou detaye, li se yon antreprenè nimerik. Petèt li gen dwa pa menm rann li kont, men tout fwa ke se pa fizikman ke ou ale, ou al vann yon liv, ou al vann yon article pou yo remèt ou lajan nan men kach, Se entreprenarya nimerik paske ou pase via l'entènèt, par l'entènèt pou kapab fè kòb sa. Sa di devni entreprenè nimerik se se fòme sou le domèn e tou senpleman ou se yon entreprenè nimerik. Ki zouti kounye a ou bezwen itilize pou ou pèmèt ke objektif sa atenn? Pratikman se premyèman enfòmasyon teknisite ke w genyen. E dezyèman, ou tou senpleman bezwen yon telefòn Android ke tout moun genyen pratikman, yon òdinatè, yon tablèt. Se pa two difisil ditou. Tout moun nan tout lari a m wè, menm moun ki pa menm ko konn kòman pou yo itilize l, achte l, yo aprann itilize l aprè. Li pa mande anpil bagay. Se entènèt epi yon aparèy elektwonik. Entènèt, aparèy elektwonik, epi avèk sa ou kapab fè lajan, se sa? Se, epi fòmasyon. Kounye a, kouman ou fè lajan kounye a? Paske anpil moun gen telefòn nan men yo, anpil moun jodi a sou WhatsApp, yo gen kont Facebook, yo gen ade, yo gen email, men fè lajan avèk tout sa, se ki jan? Byen.
Alò, sa k pase, Serge, gen anpil spekilasyon nan domèn nan. Gen de moun ki sèlman di ok an nou fè kòb sou entènèt, yo vin avèk yon plan de marketing, yo mete moun nan nan yon sistèm kote ke se vre ke l kab gen yon ti fòmasyon, men se kòb nan pòch li pou l envesti bay yon moun travay pou li ki pafwa ki bon.

Yon moun ki aprann le marché forex se pratikman yon moun ki kapab fè kòb aktivman su entènèt. Fò eksplike moun yo sa k marché forex la. Alò le marché forex se le marché de chanj, foreign exchange market, se plu gwo marché ki egziste nan mond ekonomik lan apre le marché de taux. Alò gen yon ti subdivision pratikman.

Men nan mache sa li gran, gen de tranzaksyon, gen de aksyon de trading ki fèt sou li, sa di komèrs, pa egzanp si nou pran Amazon, aktyèlman la ou ka monte sou de platfòm ke nou rele bokè ou de platfòm ki se dan la bous, ke ou kapab achte aksyon Amazon, paske Amazon toujou ap vann aksyon. Alò, avan se te. manyèlman ke yo te konn fè nan palè la Bourse de New York, la Bourse de Paris, se te ti kat ki te konn ap leve anlè, mwen vle sa, mwen vle sa, tèl aksyon vann tanpri, èske m vle achte l, si gen plis demann pou li yo monte pri a, si gen mwens demann yo desann li, se sou lefè de la lwa de l'offre et de la demande ke sa fonksyòn. E obligasyon yo, se la dette de la konpayi. E imajine w ke konpayi a, Olye ke ou pran yon aksyon, ou, de preferans, e prete l lajan. Lè sa ou vin yon obligatè olye ke ou yon aksyonè. Kidonk, konpayi sa a, lè l fè defisi, si l fè defisi, se pa pwoblèm pa w, l ap peye yon enterè w nòmalman. Men, si se aksyon ke w achte, ke ou pran nan konpayi a, ke li fè defisi, ke li fè gen, se nou tout ki konsanti paske nou se pwopriyetè an menm tan. Nou t ap pale de kouman nou kapab fè lajan, e konkrètman sou entènèt la, ou te vin avèk mache Forex, ou t ap esplike, ann avanse. Se pou n te fè yon ti diferans ant mache de deviz e mache de zaksyon, alò mache de tit. Alò, mache forèks la li menm li pli laj, li pi gran lontan lontan lontan ke mache de tit ki genyen ladan l yon teknisite ke w oblije aprann pou w fè li. E li genyen tranzaksyon ki fèt sou li ozanviwon de 5 trilyon de dola pa jou. Sa vle di moun k ap fè echanj de deviz sou entènèt. Se le mache de chanj, achte vann. Pa egzanp, si Japon genyen yon seri de nouvèl mak de vwati ke l ap vann bay Etazini, Etazini oblije chanje dola US an yen japonè ki pral pèmèt ke yen japonè a li genyen tandans pou li pran valè sou le dola ameriken. E sa vin rann otomatikman ke yon trader, sa nou rele Aktè Forex yo, yo rele yo trader, moun kap fè komès sou Forex, yo kapab antisipe ke le dollar vu a cette information là, le dollar li pral apresye. Menan si l apresye vre, ou te pran pozisyon an Forex, ou te di bon, le dollar va être apprécié à l'aide de telle nouvelle, Mentnan, li apresye ou fè yon pluvali. Ou kab fè gen 10 pousan, 20 pousan, 30 pousan, 500 pousan tou. Paske gen yon afè, gen yon aspè efè de levye, kote ke brokè, sa di bank ki pèmèt ke ou itilize platfòm li pou ou monte sou mache a, li ka prete ou kòb menm pou ou jwe sou mache a, tout fwa ke wap genyen. Vwayè? Kidonk, le mache Forex, li trè laj, e se yon mache ki travay 24 sur 24, 5 jou sur 7, kote ke ou kapab ap antisipe la monte ou la desant d'une paire d'une monnaie par rapport à yon lòt, sè sa nou rele paire de monnaie, se an paire ke yo fonksyone, e men gen yon pakèt lòt bagay kòm dèzè endis. Mè kounye a se kòman itilize mache sa a, moun k'ap gade de manyè konkrèt, de manyè pratik sou entènèt la. Byen, aprè ke ou genyen enfòmasyon sifizant de teknisite pou al sou mache a, w'ap pase pa yon bokè. Bokè la se bank oudwyen s platfòm ki pèmèt ke w pase pa mache a, ou pa ka antre sou li pou kont ou. Alò, se mentnan, sa sa fè prè de 20 tan ke nou gen aksè avèk li, men le mache forex, 20 tan de sla, se te sèlman lè grand bank, menm yon bank an Ayiti pa t gen aksè paske on ora bezwen de 10 milyon de dola pou w an pran pa. Vwaye? Mentnan, dè ke nou genyen teknisite a, nou pase pa yon bwokè, epi bwokè sa li pèmèt ke nou depoze lajan sou li,

Li sekirize paske se yon bank ke l ye. Kòb ou pa ka pèdi nan men bwokè a. Sè di, gen yon bwokè ki se de scam tou. Il fo byen se fòme pou konnen ki bwokè ke w ka itilize. Men nan lè ou itilize bwokè sa, ou pran yon pozisyon, gen ke w fè a, w ap kapab fè virman bankè sou kont ou an Ayiti avèk li. Swa pa yon kat de kredi. swa pa yon kont nòmal, depi ou genyen aksè avèk yon bank, ou fè virman nòmalman. Ou aye nenpòt bank an Ayiti. Byen. Alò, se pratikman, an nou di, konsa ke ou fè kòb nan Forex, se ou aprann li, ok, se pa di jou o landmen ou annik leve, ou al prann. E avantaj ke Forex genyen tou, li ba w de, bo ke al ba w kont de demonstrasyon, kote ke Ou kab ap fè aktivite ya, se menm mache ya, sof ke lajan ke yo ba w pou itilize a, li pa reyèl. Ou sètadi ou pa ka retire l tou senpleman. Men ou gen aksè pou w fè pratik jiskaske ou metrize l, e lè sa ou mete vrè lajan, kounye a, de manyè aske ou kapab antre pou w fè komès la. Men nan ki kalite biznis ki fèt tou sou mache sa a? Nou genyen le e-commerce ki ankò pli fasil. Gen anpil moun ki achte Ozetazini, ki an nou di, achte nan Amazon, achte sou ebay, sou Alibaba, Aliexpress, etc. Ke yo fè enpòte, yo vann an Ayiti. Nou ta rele sa yon semi e-commerce paske ou gen rapò fizik avèk li. Mèz osi, gen de moun ki gen pwòp boutik pa yo sou entènèt. Kote ke... Yo gen boutik yo sou Amazon. Yo pa oblije ale vwayaje. Si nou pran Etazini pa egzanp ki pi fasil pou nou tounen Ayiti, moun nan li gen pwòp boutik li lakay li. Paske Amazon an reyalite se youn nan pi gwo mache o mond, men ki pa gen yon grenn pwodui pou tèt li. Se nou menm ki genyen pwodui nou mete sou li, li touche yon komisyon paske nou vann yo, tout moun fè l konfyans, An Ayiti anpil moun pa fè sa konfyans men Ozetazini, Kanada, tout moun fè Amazon, Ebay konfyans. Plis moun achte sou entènèt. Mennen ou kab gen pwòp boutik pa w sou entènèt, moun nan li enterese avèk pwodui a, ou fè piblisite pou li, li klike sou li, li achte, epi Amazon touche komisyon pa l la, ou menm ou voye pwodui pa l la ba li. Pwodui a bay moun nan. Men konsa tou, nou menm ki an Ayiti pa egzanp ki petèt pa gen gran mwayen Pou nou gen pwòp boutik pa nou paske sa koute. Mwen gen yon zanmi ki ki fè li Ozetazini, ki fè boutik pou moun, nou pa di se sa men se sèlman sa men li fè li a 20 dola, 20 mil dola US. Men lè sa yon moun ki gen chans fè l tou, otomatikman moun sa gen de revni enteresan ke l ap resevwa paske se se yon aktivite reyèl, se moun k ap achte vann vrèman. Ok, lè sa lè w envesti avèk li sa pèmèt ke yo genyen. de sant jis an Endonezi pou yo pèmèt ke yo antrene moun yo pou yo konn ki pwodwi pou yo mete sou mache a, nan ki moman e kòman pou yo fè marketing pou li. E moun sa yo touche sou pousantaj ki rann ke yo pratikman genyen plis anvi pou yo travay a byen paske tank yo vann plis yo touche plis kòb. Men nou menm tou ki pa gen gwo mwayen sa yo genyen sa ki rele le dropshipping. Dropshipping se Yon aktivite ki trè senp, se ke ou monte sou Amazon, sou ebay, sou Alibaba, nenpòt pwodwi kap vann ou wèl entèresan, ou gen aksè avèk yon blòg ke nou fòme moun yo nan Akademi Nimerik de la Nouvèl Teknoloji, montre kòman pou yo fè pwòp blòg pa yo, kòman pou yo fè pwòp boutik pa yo, e lòske yo gen boutik sa, yo kapab fè dropshipping, pran pwodwi ke lòt moun ap vann. Pa egzanp an desanm lan la, vètman pral vann anpil, Ou gen yon boutik sou paj ou, sou blog ou, epi ou di bon map vann vètman. Ou chèche ki vètman kap vann plis nan moman sa, e konbyen moun ki enterese avèk li, epi ou travèse l sou blog pa w la. Epi nou ba yo teknisite pou yo konnen kòman yo fè piblisite pou yo, sou Facebook, sou YouTube, sou Google, etc. E dè ke yon moun li klike sou paj ou a, li achte pwodwi a, se t yon choz ki se fè otomatikman, men. Si pwodwi a li vann 100 dola sou Amazon ou pranl ou met sou paj paw la, ou ap vann li 120 dola, 125, 130 dola, men nan lè kliyan an li klike sou li, li peye 130 dola e ou pran 100 dola ou achte nan vrè boutik la pou li. Men se otomatikman, se pa ou kal fèl vre. Men tou sa pou fè, pou fè, pou fè biznis sa a, pou fè biznis sa yo sou entènèt la, eske gen de prereki, gen de bagay ke l mande, An enfòmatik, m pa konnen, pou w kapab rive manipile zouti sa yo? Sètènman.
Pou Forex, pa egzanp, le minimòm prereki onivo entèlektyèl se reto, akonpli. Men nou toujou prefere ke moun nan li fini. Paske nou pral deal avèk sa nou rele graf, anpil fwa moun yo yo pa t fè. Si yo pa t ko fè analiz konbinatwa, yo pa t ko fè analiz, w ap mal pou lè w wè de koub sou graf yo, w ap wè li etranj. Men si moun nan te gentan familyarize, li pli fasil. Men pou e-komès, li pa mande tout sa. An nou di moun nan fè reto tou senpleman, li kapab fè e-komès e menm mwens, depandaman de evolisyon moun nan. Paske gen moun ki fè katriyèm ki pi entèlijan ke moun ki fini, ki fè filo. Mentnan sa pral depann de moun nan. Men pou forex la wi fok li fè retou minimum. Mentnan koman antrepriz du Mexico a kapab pote yon sipò a ekonomi peyi yon peyi tankou Ayiti pa egzanp? Trè trè bon apwòch Serge. Nòmalman mwen te evoke yon aspè talè a nou te pale de enpòtasyon ekonomik. M ap raple m ke m viv an Repiblik Dominikèn pandan 8 an, m ap gade kòman ekonomi a evolye, se plis avèk laktivite du tourisme. Otan de fwa ke kòb ap antre nan peyi a, menm lòske li pa tonbe nan men w dirèkteman li itil ou. Aktivite fè lajan sou entènèt ke nou rele antreprenerya nimerik la, le web entrepreneur, se yon aktivite ki pèmèt ke ou fè lajan nan mond entènasyonal la e ou vin depanse l an Ayiti. Dou, lè yon bank, ta enfòme de aktivite sa yo, li ta sipoze ankouraje l davantaj paske lè w vin ak kòb la, se pa anba matla w pral mete l. Lè w fin fè kòb sou forex, ou fin fè kòb nan e-commerce, ou fè kòb nan kriptomonè ke nou pako pale de li tou, kòb sa se envesti w ap envesti l an Ayiti, swa w fè konstriksyon, tout materyo de konstriksyon w pral vann, bank yo fòk yo Fò w pase pa labank pou w depoze lajan, e lè w depoze l, se si ki ap itilize l pou yo fè de prè. Kidonk, li pote yon pakèt bòn choz pou ekonomi ayisyèn nan lòske nou genyen de antreprenè nimerik k ap travay. Paske, jan nou di l la Serge, se ke ou fè enpòte de lajan dan le peyi. Se pa ekspòte w ap ekspòte. Paske kòb w ap fè a, se pa Ayiti ou pwodui l. Ou pwodui dan le mond entènasyonal. Se sa. Mwen wè w t ap pale de kriptomonè avan n avanse, bay yon ti presizyon sou li rapidman. Byen, la kriptomonè se monè kripte, monè vityèl, se yon monè ki nimerik, sa nou rele yon aktif nimerik, li pa diferan de dola ameriken ou de dola US, padon, de euro, men li genyen yon aspè volatil.

Tout moun ki te achte Bitcoin an 2009, avèk 1 dola ou te ka achte prè de 1000 Bitcoin. Ò, an 2013 li pase a 1000 dola US. Sa vle di yon moun ki te envesti 100 dola ameriken an Bitcoin, li gentan milyonè. Men nan, nou pa pral pwomouvwa ou di ke depi ou antre nan kripto mone ou milyonè. Paske ke sa ki te pase an 2009 la, nou pa di ke li pral pase an 2020, nou pa di ke li pral pase an 2022, men on ne sait jamais. E gen anpil lòt ti kripto mone ki nan ti pri tou, Ke yon moun ou kapab posede e ou kite l la pandan 3 mwa, 6 mwa, 1 an, 2 zan ki pran valè tou. E gen yon aspè de trading aktiv, menm jan avèk forex ladan l tou, ki enpe mwens. Men moun ki genyen konesans, ki fòme pou sa, yo konn achte yon kriptomonè jodi a la, yo vann li demen. Si l pran yon pousantaj. Si l ogmante de 10 pousan, pa egzanp, l ogmante de 50 pousan, moun nan kapab di, bon, m sòti avèk plivali sa a. Kidonk, ni aktivite kriptomonè a li enteresant o nivo ekonomi, ekonomik, paske li gen tandans pou l pran valè menm jan w te achte yon tèren, aprè ennan, dezan, twazan, si zòn nan vin an konstriksyon, li pa t an konstriksyon, li vin an konstriksyon, tè sa a li ogmante de valè. Ou achte lò, lò a al pran valè tou. Se konsa kriptomonè a fonksyone. Men nan sèlman li mande pou aprann, gen anpil moun ki sèlman ret sou entènèt la yo aprann. Vwa si ke nou gen chans pou nou vini nan Akademi Nimerik e k ap pèmèt ke nou gen teknisite a dirèkteman pou nou kapab fè lajan avèk kriptomonè, avèk forex, avèk e-commerce. Yon moun k ap fè antrepriz nimerik, ou konsidere l kòm yon moun ki gen yon metye nan men l? Sètènman, se t yon metye aparantyè. Gen anpil moun ki viv sèlman de entènèt. Yo pa. Yo viv lavi yo, ganye lavi yo, fè lajan kòt yo. E yo viv trankilman, senpleman. Sè a di. Avèk yon telefòn epi. Yon telefòn, yon òdinatè. Depi ou fin gen konesans lan, ou pa gen lè pou travay. Si jodi a ou deside pa al travay, pa gen moun ki ka di ou fòk ou leve al travay. Resaman m genyen yon mesye, se li menm ki. responsab pou fè fòmasyon forex la, misye gen yon yon metriz an finans, li etidye sa Kanada, Etazini, etc. Misye dakò bay patisipasyon l pou ede jèn yo, pou yo kapab ba yo plis teknisite. Misye yo konn rele l a dizè di maten, se dòmi l ap dòmi, paske l t ap fè trading forex oswa, e sa ka rive tou, li pa deside fè anyen. Kidonk, se yon aktivite, nòmalman, paske, poukisa yon moun gen yon metye? Se pou fè lajan. Men nan si sa ka pwodwi w lajan avèk mwens strès, epi m pa wè rezon men nan pou w pa ka viv de li, tou senpleman. W voye, se est un métier à part entière. Mentnan avèk wèb la, anpil moun kapab soti tèt yo, rive ganye lavi yo, jan w presize l la, Emmanuel Duverseau. Se lobjektif, se pèmèt ke chak grenn Ayisyen itilize le wèb, pou yo kapab genyen yon plan B. Imajine w Serge, konbyen jèn entèlektyèl, konbyen pwofesè dekòl primè, teknik e inivèsite ki kite peyi a paske salè ke y ap touche a pa reponn a bezwen yo, sa fè 1. Dezyèmman, genyen tou ki petèt gen ti menas ki pèmèt ke yo deplase, yo vin gen plis chaj, e genyen tou ki pèdi djòb yo, ki oblije ale Chili, ale o Brezil, ale nan lòt peyi. Vrèman yo kab jwenn ti travay, men se pa paske yo pi byen vre. Ou t ap pi byen si w te nan peyi w. Men, objektif la se pèmèt ke moun sa a yo, yo enfòme de sa ki egziste, ki endepandan di gouvèneman, ki endepandan, dadi de efò peyi a, ke w kapab fè kòb nan lòt peyi paske w se web entrepreneur. Tou senpleman sa. Sètadi, wi, E nou kapab ofri opòtinite sa a avèk jèn yo, sètadi nou enfòme w, se ou menm ki pral pran desizyon an. Nou enfòme w, epi si ou vle vin pran fòmasyon pou sa, ou pran fòmasyon an, e jisteman apre sa, w ap degaje w. Mentnan, èske kounye a l pral mande yon envestisman, fò m gen yon gwo lajan, yon fòt sòm pou m kòmanse pa egzanp yon antrepriz sou entènèt la? Sa depan de nan ki nivo ke w vle kòmanse, e nou toujou ankouraje moun yo kòmanse avèk le peu ke ou genyen e pa ale two fò o kòmansman.

Epi ki depans ou fè sèlman, se depans pou fè piblisite sou Facebook. Or Facebook pa touche kòb ou a toutotan piblisite w la pa pase. Sèdi li gen mwens risk, an nou di o nivo de defisi ke ou ta kapab fè, panse ke ou pa beswen anpil lajan pou fè e-commerce dan le dropshipping. Si w ap fè gwo boutik pa ou, ok, sa son lòt bagay. Men le dropshipping pa mande anpil kòb. Egalman forex, forex lontan wi ou te bezwen anpil lajan, men dèke ou fin gen teknisite ya, nou pa ankouraje moun ditou al kòmanse avèk 10 dola, men gen de bwokè ki pèmèt ke ak 10 dola ou ka kòmanse, men li genyen risk li ladanl, si ou genyen trè trè pe darjan, ou pa gen yon 300 dola ke ou ka met sou yon bwokè, ou genyen tandans 10 dola, lè nou di yo nan lè nal fè le risk management avèk yo nan lekòl la, Nou pral wè se 1 o maksimòm 5 pousan ke w ka envesti nan kapital ou. Men si w gen 10 dola, 1 pousan, ou prèske anvi mete tout 10 dola a. Paske w pa wè l reprezante anyen. Men si w genyen 500 dola, 1 pousan vle di kèlke choz. Si w genyen 300 dola, 2 pousan vle di kèlke choz ladan l. Si w pèdi 2 pousan nan 300 dola, li pa two grav. Men si se 10 pousan w kòmanse pèdi nan 10 dola, ou wè w pèdi lajan w lan. Vwaye kidonk, Wi avèk forex nou rekòmande yon moun ki kòmanse aprann li kab kòmanse avèk le minimòm 100 dola ameriken poul kòmanse fè kòb men avantaj ke forex la bay li ba ou jiska 10000 dola pou fè pratik sè di ou ap pratike wap pratike lèw santi ou bon ou mete yon 100 dola pou kòmanse ou.
Men ki pi gwo risk ki gen paske kanmèm pa gen anyen ki gen avantaj pa gen enkonvenyan fè biznis sou entènèt la ki risk ou kwè sa genyen? Mon chè Serge si yon moun pale w de biznis li pa di w li gen risk ladan l pa tande misye. Ou pa bezwen okipe l. Pa gen anyen k pa gen risk. Nou pa vin la a pou nou di w vin ouvri tout kò w antre pa gen risk. Premyèman fòk ou aprann, fòk ou dakò aprann e fòk ou genyen sa nou rele disiplin e anpil moun ki pèdi nan forex se paske yo pa bay tèt yo tan pou yo aprann. Yo wè mache a bèl, yo kouri mete lajan sou li Paske se yon pakèt moun ki sou mache a. Se teknisite pou genyen pou ke se pa ou ki sòti pèdan. Mètnan, si ou annik jis, ou jis antre sou mache a san konesans, ou wè l bèl, ou fè yon gen, sa ka rive yon jou ou mete 100 dola, ou fè l fè 200 dola nan menm jou a wi. Men m ba w garanti, si w pa gen konesans, w ap pèdi l demen si Dye vle. Kidonk sa se risk la, se ke Il faut bien apprendre et il faut aller avec un peu de discipline. Si se 1 pou 100 de yo di w de kapital ou ke w ka fè trading lan, se 1 pou 100 ou fè l ou fini pou jounen an. Si se 100 pou 100 ou ka rive, ou fè 100 pou 100 ou fini. Si w pèdi, ok ou pèdi. Si w genyen ou genyen ou fini. Mennan lè w fin gen teknisite a, pafwa w ap rive sou mache a, ou wè l pa enteresan, ou pa antre, ou pa ale ditou. Pa egzanp si ou pral achte anba lavil ou rive ou tande genyen pwoblèm, ou just tounen. Konsa tou mache a lè ou rive sou li genyen teknisite ke wap genyen pou ou konnen èske mache sa li enteresan jodi a. Mennen on moun kap gade la ki petèt abitye al Etazini al achte poul revann an Ayiti ki plis avantaj entènèt la ta ka al ofril Pou li olye ke se li fè va e vyen Etazini, Ayiti oubyen al mache mande bay moun plase machandiz yo, epi li ta met boutik li pa egzanp online, sa ki petèt ta ka fasilite aksè a yon maksimòm de moun. Se toutafè diferan lòske yon moun ou al achte Etazini pou vin revann an Ayiti. Dayè fò w peye tikè davyon, fò w jwenn yon kote pou ebèje w, nan otèl ou si w pa gen fanmiy, e. Ou depanse anpil enèji, anpil tan, e lè l vini fwa dedwane, gen risk pou pwodui pèdi nan men w, gen risk ou kapab fè defisi sou li, tout sa. Men, si ou genyen yon ebèjeman su lentènèt, e ou gen teknisite pou fè, e an nou di, e piblisite pou li, li, mennan, li pi fasil pou w vann bay moun entènasyonal. Paske, an Ayiti, Nou pwomouvwa le e-commerce, men objektif la se montre moun yo kòman yo kapab vann nan lemonn entènasyonal wi. Paske se pa anpil moun an Ayiti ki achte avèk kat de kredi vre. E lòske ou ta achte yon pwodui pou ou vin vann li an Ayiti, w ap wè ke sa yo chaje w kòm frè de transpò, li ekstrèmman wo, kote ke ou pral takse pwodui a e pa gen moun k ap ka achte l. Shipping lan wo. Shipping lan wo. Tandike si se sou entènèt ke ou genyen l, Moun ki achte l Ozetazini, moun ki achte l an Frans, moun ki achte l Ozetazini, shipping lan mwen chè. E si se Etazini, Etazini, le pi souvan se free shipping ke l ye. Kidonk, li pi avantaje pou yon moun ki fè yon boutik an liy pou l vann pwodui l sou entènèt, sou Amazon, sou Ebay, sou Alibaba, nenpòt lòt yo, ke l ap fè transpò Etazini, Ayiti. Mennan, wi, li enpòtan, paske sa se fè, e il gagne de l'argent avec, nou pa ka dekouraje l. Ok. Men menm si la anpil anpil men anpil moun ta ka di Emmanuel Duverson ke nou poko pare pou e-commerce sa, gen de gen de kondisyon ki poko reyini isi pou pou e-commerce sa ta tabli tout bon vre jan wap pale la. Wi e non. Non paske e nou gen mwens demand. Se a di mwen menm m ka rale kat mwen m achte yon bagay sou entènèt si m bezwen l. Men nou genyen anpil kontrent e vizavi e shipping, vizavi dwan, lè ou achte yon pwodwi pa egzanp pou vin vann li an Ayiti, e dwan fòk ou peye taks, e shipping lan li wo, nou sot di sa. Men nòmalman si ou genyen konesans lan, li il ne saji pa d'Ayiti, se entènasyonal. Sa a di ou kapab fè e-commerce la menm lòske ou pa janm gen yon grenn kliyan Ayiti. e kòb ou ap vin sou kont ou an Ayiti. Se sa n ap pwomouvwa, se le web entrepreneur, nou pa limite. Ok. Ki difikilte yon nèg oubyen yon fanm ki deside vin yon web entrepreneur genyen nan yon peyi tankou Ayiti? Youn nan pi gwo pwoblèm ke nou genyen, menm jan avèk Afrik, se laksè a lentènèt. Anpil fwa ke ou fin fè yon plan sou telefòn ou, ou kòmanse itilize l, pa gen siyal. Pa egzanp, yon moun k ap trade sou forex, Li mande w fòk gen yon bòn koneksyon entènèt. Paske ou kab, ou bezwen al pran yon pozisyon, ou pa gen anpil tan devan w. Se yn minit, trant segond ke w gen pou w deside, pou w ouvri yon pozisyon. Pafwa ou fin ouvri l, ou bezwen fèmen l, entènèt la pa reponn. Sa se yon difikilte ke nou rankontre anpil avèk aksè a lentènèt an Ayiti. Men egalman, konn gen ti difikilte ekonomik tou, avèk mank de fòmasyon de preferans, anpil fwa ke moun yo yo prefere pa tande w. Pa ezanp la, gen de moun ki gendwa ap tande m la, yo di, wè, se enteresan, men apre yo fin tande, yo bliye sa. Kidonk, tout sa, se de bagay ki kapab enpe dekouraje w, men, kòm nou konnen ki sa l ye, nou viv de li, bon, nou sèlman vle ankouraje moun yo, si yo vle aprann, yo aprann, si yo pa vle tou, bon, n ap kontinye. Men èske, èske yon moun ka viv sèlman de sa? De fè biznis sou entènèt, epi w ap viv la-dan? Sètènman gen anpil moun. La, sèjan, an Ayiti. Gen anpil bèl machin wap gade nan lari a la. E sou forex yo fè kòb yo. Se pa yon sektè ki mande w pou wap oblije ouvri kò w. E an nou di ou fin konn trade, ou pou oblije ap fè l jan map fè l la la, pale popilasyon an, enfòme popilasyon an de sa. Gen de moun ki konn trade, yo sèlman rete nan yo menm. Paske ou pa oblije gen apui, se pa yon machandiz wap vann. Sa w rele konn trade la?
Alò, le trading se fè le commerce. Se te tèm anglè, men se konsa yo itilize l. Trading, trading, le trader. Trader a se yon, m ta di yon kanbis. Se moun k ap chanje lajan sou entènèt. Se yon kanbis sofistike. Moun sa yo, yo chita lakay yo, yo fè aktivite a. Eske m pa bezwen envite w pou m fè kòb pa m nan? Paske li pa depann de ou, li pa depann de Ayiti. Men nou menm nou dakò pataje enfòmasyon an e m sèten gen de moun k ap gade m la ki ap monte sou entènèt la, tout sa nou di yo la ou ka al verifye yo, nou pa ka vin ba w manti nan pi gran chèn televizyon peyi a la a, e ale enfòme nou sou, bon Google se youn nan pi gwo motè de rechèch ke nou konnen, sa m ap di yo la a al verifye yo napre se sa, e fòmasyon sa yo tou Serge yo trè koute dan le mond entènasyonal, m gen yon zanmi m Kanada. li di m ke l bezwen ale nan yon klas forex, se 1000 dola us pou l genyen. E ozetazini tou se 1500 a 2000 dola us ke l koute. Or nan pri ke n ap pèmèt ke yo etidye l la, li pa menm un quart de kòb nòmal ke li ta ye. Li lwen un quart kòb sa. De manyè aske n kapab pèmèt ke jèn yo gen yon bagay nan men yo, gen yon plan B. Men sa mande anpil efò paske nou. pa ko gen enfòmasyon sa, se sa ki fè n ap oblije fè detoune medyatik pou pèmèt ke jenès la li tande sa ki egziste, e afòt ke l tande l, sa ap vin entèpele li, sa ap pèmèt ke li vin aprann. Alò, plan B sa, selon ou, pral bay moun nan yon sètèn otonomi finansyè, si m konprann byen? Se lobjektivite, se sa, se pèmèt ke chak grenn Ayisyen k ap gade nou la, kapab di wi, mwen otonòm ekonomikman, mwen otonòm Jan nou di, o nivo danplwa, se vre ke ou gen dwa gen yon anplwa ou kontinye al travay, men sa pa anpeche ke ou fè 2 zèdtan, e an nou di ou fè 1 èdtan wap analize yon mache, ou di mwens, e an nou di se e-commerce ki enterese w, ou fè 1 èdtan ap gade mache a, ki pwodwi kap vann pou le moman, ki sa m ka fè, ki pwodwi ki enteresan, epi ou mete l nan boutik ou, ou fè piblisite sou li, ou kite l ou ale, ou al nan travay ou. Epi lè l vann, se pa ou ki chita dèyè yon biwo, se pa ou menm ki oblije chita la pou vann li. Forex la tou li un peu diferan, li mande w fòk ou, alò genyen sa k rele le daily trading, le scalping, kote ke moun nan se tanzantan l pran yon pozisyon l fème l, ok, le scalping, men konsa tou gen day trading moun nan gen dwa pran yon pozisyon la a, se aprè 5 è de tan la l fème l, sistèm lan tou l pèmèt ke otomatikman ou fème l, ou di bon m kòmanse l la, lè m fè 20 dola kanpe l, ou di men si m ap pèdi depi m pèdi 5 dola kanpe l pou mwen, vwaye kidonk se tout teknisite sa yo pou nou genyen. pou nou wè anfèt kòman nou kapab genyen yon vrè plan B e ki pa depann de yon patwon, ki depann de konesans ou, volonte ou e disponibilite ou. Kreyativite ou tou.
Egzakteman.
Paske jodi a fò n dakò an Ayiti pi fò moun gen aksè a telefòn sitou jèn yo, nou fè anpil watsap, nou fè anpil fesbouk, anpil fesbouk men ofèt selon ou menm pa rapò avèk konsta ke w fè ki plas ou kwè antrepriz nimerik la gen jodi a an Ayiti? Byen, nòmalman, pwoblèm, si m tounen sou menm bagay sa, pwoblèm ke nou gen se paske nou pa chèche aktivman. Ozetazini, an Chin, anpil moun, depi nan bazaj, yo kòmanse fè aktivite sa yo. Menm pou de je, yo kòmanse fè l. Yo gen kilti la. Men nou menm, pouvke nou pa chèche aktivman, telefòn ki nan men nou an, Se videyo pafwa endesan ke nap gade sou li, se tripotay, se de choz ki pap pote anyen pou nou. Men, lekonomi nimerik pral pèmèt ke, premyèman, nou garanti yon stabilite mantal nan tèt jèn Ayisyen yo, paske gen yon bagay ki di, L'espoir en fait vivre. Si tout fwa ke w konnen gen yon bagay ke w aprann, du jour au lendemain, li kapab ba w kòb, ou di mwens, an nou di, ou fè 3 mwa ap aprann li, aprè sa ou ka fè kòb pou kont ou, ou pa pral chèche djòb, sa li pèmèt ke nou ta stabilize peyi a, mwen te di sa nan yon lòt chèn de televizyon, nou ta wetire twòp fokis nou sou le gouvèneman, wi, paske gen anpil jèn ki oblije nan boule kawoutchou pou le moman la, tou senpleman paske yo pa gen anyen pou yo fè. Gen anpil jèn inivèsite ki toutan k ap fè manifestasyon, se paske yo fristre vrèman.
Paske petèt yo pa gen altènativ. Yo pa gen altènativ.
Men, kòman w imajine w ke yon moun ki konn fè aktivite sa yo, ki leve, pa egzanp, inè di maten, dezè di maten, l al travay. Ou panse a uitè di maten l gen tan pou l al fè manifestasyon? Non! Nou okipe tan, sa pèmèt ke jenès la li okipe tan nan de choz seryez, nan de choz ki kapab pote yon, ki kapab bay yon apò ekonomik. Dou, Lantreprenarya nimerik li genyen yon bèl avanse ke li fè, avanse pozitif ke li fè sou peyi a. Si tout fwa ke nou ta fè pwomosyon li.
M ap gade nan an Afrik genyen yon zòn ke gouvèneman li te mande pou yo fokis sou lagrikilti e lekonomi nimerik. Men se gouvèneman an menm ki mande sa. Agrikilti e ekonomi nimerik aprann moun yo kòman yo fè lajan sou entènèt. E n ap gade Venezuela la ki se youn nan meyè patenè ke nou genyen, yo gen pwòp kriptomonnen pa yo ki se le petwo. Pou achte petwòl la se avèk petwo ki se menm pri a 60 dola ke w achte yon baril petwòl. Li gen pwòp kriptomonnen pa l k ap pèmèt ke li sòti nan kriz ekonomik ke l ye a. e konsa tou yo ankouraje tout inivèsite pou yo mete yon estrikti de fòmasyon pou jèn venezuelyen yo aprann lekonomi nimerik, sitou la kriptomonnen. Mennan si nou vin rive nan yon nivo, se objektif la sa, se pèmèt ke pi devan nan tout inivèsite leta yo sitou ou prive, lise yo, nou kapab gen yon estrikti de fòmasyon kote ke nou gen yon selil ke n ap fòme 10 jèn, 20 jèn, 100 jèn ki leve ki fini nan inivèsite avèk yon lòt konsepsyon ke se vre ke yo fini yo pral chèche travay, mèz osi yo gen yon bagay ke yo ka fè pou kont yo, swa yo pa ko jwenn travay, ou di mwens pandan y ap travay la yo gen yon plan B nan men yo. Ki donk se objektif la sa, pèmèt ke plis moun enfòme. Mennan nan Akademi Nimerik de la Nouvèl Teknoloji, nou fòme yon seri de moun, se vre, men apre sa, pa egzanp nou gen yon seri de moun ki soti Sen Mak, ki vini nan fòmasyon, gen ki soti nan zòn Sid tou ki vini. Men nan moun sa lè l fin pran fòmasyon sa, li genyen bagaj pou l ale enfòme e fòme lòt jèn ki menm kote avèk li. Mennan si kanpay sa fèt konsa, nou gen plis moun gradyèlman k ap aprann gen yon lòt aktivite e k ap pèmèt ke peyi a li pran yon souf ekonomikman. Pran yon souf ekonomikman. Mentnan ou t ap pale talè a de yon nan gwo difikilte se Kesyon entènèt la, entènèt ke n gen la pa yon entènèt a wo debi, e sa pa kapab selon ou antrave yon moun ki gon biznis, ki gon antrepriz nimerik jodi a, e ki jefò kwè ki ta dwe fèt pou n ta korije sitiyasyon sa? Bon wi,
m pa vle fè piblisite pou okenn konpayi, men mwen itilize fiboptik nan lekòl la, pa twò movè, men se pa chak moun ki ka gen yon koneksyon fiboptik. Ok, li mande pou yo fè anpil amelyorasyon nan sistèm lan, de manyè aske nou kapab genyen yon pli bòn koneksyon entènèt. Men tou, sa pa ka anpeche nou travay. Sa kapab diminye sou posibilite a, sou sa nou ta kapab fè kòm benefis. Men, an nou di yon moun ki fè yon opsyon sou Digicel pandan in è de tan, pandan in joune, sa ba l aksè pou li travay. Li gen dwa ap te bezwen fè yon bagay anplis li pa ka fè l. Men. yon moun ki gen yon boutik sou entènèt, li pa pral sou li chak jou. Li pran yon tan, li konstwi li, epi li sèlman fè piblisite pou li. Facebook toujou ap mache 24 sou 24, Google ap mache 24 sou 24, piblisite ou ap pase, pwodui ou ap vann, ou pa oblije la. Se avantaj sa ke nou genyen. Mèt nan eske la pou moun kap gade yo ki petèt ta ka anpil ladan yo konn se sentoma yo ye, eske gen de success story de moun ki a pati de yon antrepriz ke yo genyen sou nèt la ki rive fè lajan e jodi a kap viv sèlman de biznis sa? Mon chè mwen renmen pale de moun ke m konnen e m pral pale de yon zanmi la misye se etazini lap viv e men Misye enpe wo, alò aktivite l la trè elve. Misye li fè aktivite e-commerce e sitou sou Amazon. Misye li fè boutik pou moun. Se li m t ap di w ki fè boutik a 20 mil dola US. Men moun sa yo trè trè byen pase lè yo fè kontra avèk misye. Se bagay legal Ozetazini. Misye di m mwen menm, misye te vin nan lekòl la vin wè nou, li renmen aktivite a. Misye di nou. Nan mwa ke l fè 100 mil dola US, li pa fè kòb. Nan e-commerce, non sèlman li fè l pou tèt li, men li gen teknisite a li monte boutik pou moun. L ap achte, l ap vann. Wi.
E li montre rapò tout aktivite ki fèt. Pa egzanp, yon moun ki avèk li, non sèlman ou gen yon paj Excel ki lye avèk paj Amazon nan, paske ou gen yon kont pwòp pa ou, ou monte sou li. Lè ou vle, ou verifye tout bagay ke ou bezwen, e li pa ka ba w manti, dayè se pa li k ap vann pwodui a vre, li gen yon ekip ke l peye pou fè piblisite pou li, e ekip sa a touche sou komisyon, de manyè aske yo kapab toujou ankouraje, e misye trè byen viv. Resamman la, an Ayiti, m gen yon zanmi m ki t ap travay nan Minista, men li fèk achte yon machin, se sou Forex ke l achte l, se kòb li fè nan Forex. Profesè Forex ke nou genyen aktyèlman la, misye ap trè byen pase nan Forex. Ou vwaye? Ke donk, nou gen yon seri de moun, mwen menm pale de Ayisyen, m pa bezwen ale nan Richard Branson, Warren Buffett, pou nan pale de moun sa yo, nou pa konnen yo. M ap pale de moun ke nou konnen, moun ki an Ayiti, moun ke nou ka wè, ki fè siksè. E mwen gen profesè e-commerce la, k ap ban nou kout men nan lekòl la, misye ap viv de e-commerce depi 2011. Ti pa m fè lòt travay. Li fè...
Gen boutik li sou entènèt epi la vache tou? Li fè boutik pou moun tou. Li fè fòmasyon. Gen lòt ak... Sonje m te di w ke gen plis de 20 posibilite pou fè lajan sou entènèt la. Li gen, pa egzanp, gen de bagay, an nou pale de yon logo pa egzanp, ou gen dwa kreye yon logo, epi logo sa, yon moun renmen l, ou vann li ba li. Ou ka wè yon domèn ki enteresan, pa egzanp, se tnh.ht. Si yon moun li fè tnh pwen kòm, tnh ap bezwen achte tnh pwen kòm lan. Lè sa, si se ou menm ki gentan achte domèn sa a, ou ebèje l yon kote, se nan men w tnh pral achte l. Se sa pase plizyè kote. E m ap raple m yon istwa ke genyen RFI pwen FR, gen yon moun ki fè RFI pwen kòm, li vann domèn lan byen chè e l pa t menm vle vann li. Sa di, tout aktivite sa yo, ou fè yo e yo ba w lajan. Gen aplikasyon mobil ke nou anseye aktyèlman nan akademi an tou, kote ke ou kapab gen yon aplikasyon ke ou fè, ki fè yon bagay ki enteresan, yon je, epi ou vann li sou entènèt la. Vwaye? Alò, m konnen kesyon network marketing yo te trè an vòg a sèten moman an Ayiti, bon m pa bèzwen site, site yo, e eske se menm lojik la, e antrepriz nimerik la? Non, se konplètman diferan. La, on parle de l'indépendance. se teknisite ke ou genyen. Network marketing se yon aktivite kote ke mwen enterese avèk yon pwojè, mwen wèl enteresan, mwen wèl vyab, epi m pale w de li kòm zanmi. Ou antre ladan l, yo kapab peye w yon benefis, yo peye w yon benefis, eksetera. E se yon chèn. Ok. Men, le forex, se ou menm pèsonèlman. Gade, lè w ap fè aktivite forex, Serge, Ou pa gen dwa gen telefòn nan men w. Sa di, lè pou moman ke w pral pran pozisyon an, li mande w konsantrasyon. Ou pa gen fanmi, ou pa gen anyen. Se si w fèmen yon kote, nan yon chanm, w ap pran pozisyon, ou pa gen nwizans. Pa gen moun ka rele w. Se met telefòn ou sou vibra, sou mòd davyon, pa ekzanp, ou fèmen l nèt. Sa di, ou pa ka gen nwizans. Kidonk, se toutafè diferan. Se ou menm pèsonèlman e sèlman k ap fè l. Le e-commerce pou chita pou ap triye pwodwi pou met pou fè drop shipping pou gade pou fè analiz fondamantal pwodwi sa ou di bon pwodwi sa li trè enteresan men kantite moun ki mande l sou mache a men valè moun ki enterese avèk li men kantite yo voye tounen ladan l li pa son pwodwi lè moun ache l li kenbe l ou di bon pwodwi sa enteresan pou m vann men sa ou pa bezwen moun nan avè w. Network marketing sou sou pa gen moun ou pa ka fè network marketing. Pafè. La si gen de jèn ki enterese pou pran plis se eh pou ka gen plis outillaj pou ke yo lanse yo nan antrepriz nimerik lan, ki sa yo ka fè pou yo pase wè ou? Byen, nou kapab pase rapidman nan Académie Numérique de la Nouvelle Technologie. Se tou prè nou la, se nan Delma 72,

Paj Facebook la, depi ou tape sou, depi ou tape Académie Numérique de la Nouvelle Technologie, w ap jwenn paj la sou Facebook. N ap jwenn enfòmasyon, n ap jwenn nimewo de kontak, adrès, e gen ti videyo tou, y ap montre nou sal yo ki vrèman enteresan paske se an laboratwa ke nou fè yo. Nou pral refèmen pou nou ta fè yon ti rezime, e 3 pwen ki ta jodi a motive yon jèn monte yon biznis sou entènèt. 3 pwen rapidman. Rapidman, e. Motivasyon ke nou ta kapab genyen pou nou fè biznis sou entènèt, se paske li kreye endepandans lakay nou. Li pèmèt ke nou endepandan. E li ban nou yon plan B, jan nou di l la, ou pa depann de travay ou sèlman, ou pa depann de sa w aprann nan inivèsite, se yon metye ke li ye. Dezyèmman, sa pote yon èd ekonomik pou peyi a, pou fanmi w, ki otomatikman rann mwens moun fristre. Paske Serge, si tout fwa ke w ap fè kòb, si m pa p fè kòb m ka fristre, men si mwen montre w kòman pou fè kòb tou, fristrasyon an li konsiderableman diminye. Ok? E anfen, nou ta di ke pi grann motivasyon, ke nou genyen pou nou aprann fè wèb antreprenè, se paske li ban nou mwayen pou nou viv pou kont nou tout bon vre. Sa di se lajan ke wap aprann fè, se teknik pou fè lajan, se ganye de lajan par vous meme et pour vous meme. Kòb ke w fè a, yo pa ka pran l nan men w. An Frans pa egzanp, ou peye taks nòmalman. Ayiti tou ou peye taks, men se pa menm bagay. Petèt ke se bon okazyon pou nou gade si palmantè yo ta ka plis travay sou de lwa Ki pou pèmèt ke kondisyon reyini blis pou moun fè mòd biznis sa a. Wi, li ta pi enteresan, ta jwenn plis apò. Pase ke lwa sou le nimerik vreman pa kou an vòg an Ayiti. Tandi ke an Frans, lè w fè yon kòb sou Forex, ou peye taks nòmalman. Men moun konon ti an pè tou pou ke yo pa pirate kont yo, pou yo pa pirate kat de kredi yo tou. Se petèt youn nan kon ekskiz mwen tande moun ki pa vle fè biznis sou entènèt yo kap di. Alò, se sa nou te di talè a. An Ayiti, nou toujou genyen psikoz de pè sa, ke nou pè fè biznis sou entènèt. Tandike, o Zetazini, Kanada, Frans, tout moun fè l. Men nan lè w gen yon kat de kredi, e si w itilize l, ou pa ka mete l sou nenpòt paj. Men si nou pran pa egzanp yon bwokè, avan bwokè a itilize kat ou a, li pèmèt ke li idantifye pou l konnen eske kat la se pou ou vre. Ok? Li voye, pa egzanp, lè m ap itilize nenpòt kat, Yo voye yon chif, 4 ou 6 chif sou relve bankè mwen pou m al chèche l nan bank lan fizikman pou m skane l voye ba yo. Pou yo si ke kat sa se pou mwen vre. Li trè sekirize. Se pa nenpòt moun ki ka itilize kat moun pou al fè biznis sou forex sitou ke m konnen trè byen ou pa kapab. Y ap kanpe w. Raple nimewo a non pou moun ki vle kontakte w yo. Wi, se le 46 84 93 65. 40 30 23 53 e le www.anntechno pwen kòm. Wala, mèsi anpil Emmanuel Duverseau, bon siksè, epi n swete n ap pale ankò. Mèsi Serge, e mèsi a tout telespektatè TNH, a trè byento. Wala, envite nou maten an, Duverseau Emmanuel pou n te pale de kouman n kapab itilize entènèt la pou n fè kòb, e se li menm ki t avèk nou nan Mizopwen, mèsi tout moun, si w t ap swiv nou an dirèk, n ap swete w pase yon trè bòn joune, si se an redifizyon, bòn aprè midi, bòn sware.